Pa konnen, m salye tout moun ki nan gwoup la, tout tchoul yo, tout nèg k ap rekòde bagay nou yo pou voye, pou yo pibliye yo, pou voye ba manman ak papa yo. Bon m di nou yon bagay, èske ki jan n santi nou? N pa santi n wont? Bon m di nou yon bagay, mesye dam wo eta majò nan lapolis yo, wè, Si popilasyon an di nou gen enterè nou nan ensekirite a, n pa gen anyen pou n vin pale la a tou non. E pa tann dat, tanzantan gon reyinyon k ap fèt. Chak lè nou detèmine pou nou fon entèvansyon nan vilaj, men kounye a la nou bay Izo ap pale, menm lè s on pale perèz la fè, se bay blòf li ye. Popilasyon m ap tou di nou se blòf. Misye ap jwe sou sikoloji nou yon fason pou nou kanpe batay la. Bra kale, nou toujou kontinye ladan l. E m ap di nou tou, swè sa, si nou wè pa gon entèvansyon miskle ki fèt Ok se nèg wo eta majò yo ansanm avèk gouvènman an m tou di sa pase se ou menm ki la ki pou bay lòd ok fè moun rete nan yon cha ap pran bòt san ap pran sant bòt santi pran chalè ou wè sa m di nou an konnya m gen enpresyon y ap pran presyon nan men moun y ap fè m tande gen de ti reyinyon kèlke moun nou reyini ansanm epi pou n bese popilasyon an gade toujou mobilize mobilize Bwa kale liye ok. La police la vreman wo eta majò la police la pa vle travay pou nou menm di sa klè nou mèt fout revokem ok nou mèt fout revokem mal manje pen a zaboka dayè depim la e pen a zaboka map manje nou tande wo eta majò la police la se moun sa yo ak tout gouvènman an ki enpeche la police la travay wo eta majò yo chak lè gon entèvansyon kap fèt toujou gon repliye toujou gon rantre nan baz. Toujou gon dènye taktik kap fèt, toujou gon sesi toujou gon sela. Mesye polisye, konbatan m yo, ti mesye swat yo, fè anpil atansyon. Ok. Nou fè anpil atansyon. Ou wè, si nèg sa yo gen volonte, Ok si nèg sa yo gen volonte e te gen volonte nou tap kòmanse goumen nou tap kòmanse jwenn rezilta a e batay ki fèt la e pa nou ki kòmanse fèl se pèp la ok se pèp la ki riske kòl ki kòmanse ap degajel e nou menm nou pa gon bagay nou fè vrèman nou pa jwenn lòd e nou ka travay nou ka goumen ou wè sa m di nou an nou ka goumen Al pot tèt nou ale wè la sim pot nèt nou ale yo pap voye bakòp ba nou mnti dwin nou sa pa dim pat pale yo pap voye bakòp ba nou pase nèg sa yo pa gen volonte granmoun yo reyin nan ti kwen gen la pran presyon nan men moun pran presyon nan men moun mtande yo di nan reyinyon reyinyon pou fè kisa nou fout gen minisyon nou gen tout bagay nou konn tap peye pou minisyon nou ka goumen nou konn sak nan men nou ann kòmanse on ann kite nèg ap pale vin afebli nou pa santi nou wont. Ou bann pon ti vòlè ap trete nou bann fatra epi n kanpe la nap bagay. Sè tonnè boule m. Kite zam nan tounen kont nou tou humm. Toutan nou nan yon reyinyon, chak lè n planifye pou n fè yon entèvansyon, toujou gon dènye bagay k ap fèt, toujou gon bagay, yo pa vle sesi, yo pa vle sela. Men m tou di nou, pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Yo ta pretan sòti deja. Tout moun k ap viv anndan e bandi yo ye. Tout moun ap viv nan zòn sa a, se moun ame yo ye. Bon m pa wè poukisa la nap se konn a pou izo ap kanpe izo e sniper kap pale avèw granmoun kòm peyi sa ou gen kòkòday ou moun ki nan gouvènman oubyn gen anpil nèg nan etamajò nan lapolis la bon m pa konnen ok ki se kouzon oubyn se fanmi ou se bòs yo menm ou pa bòs mwen menm tou di w sa se te pou mwen ou pa tap viv toujou wè se pou mwen pa gen vilaj ankò. Tout dous sa. Yon pakèt kaka konn ap moute vin ba moun nou presyon ou pral sesi ou pral sela. Manti ou pat sot nan vilaj. Mwen mwen tout dous sa. Ou pat soti. Bon banm tout di sa mwen menm. Wè kotem kanpe a la? Banm di yon bagay mpa konnen kòm pa gen moun pou vilaj. Men yon poul pase map fè map bay tèt li. E kiyè bwat pale. Sniper pitit pèp la. E popilasyon an toujou mobilize. E fè anpil atansyon tou ak moun nap kenbe yo. Ok m pap pa kite emosyon fè nou fè de bagay aprè pou nou regrèt ok paske m aprann gon pakèt moun vrèman ki inosan bon daprè sa n di e la jistis ki la pou l jije ok ki viktim anba men nou men nou pa pran nan presyon sa tande ti vòlè sa ap di a ok m gen presyon se menm nèg eta majò gouvènman t ba misye dwa pou l pale paske l paka sòti kote l ye a ou konprann. La police ka kraze sa 3 jwe mwen di nou sa sou 3 jou nou mete sa plat nou fini a sa yo pè moun kap pale nan radyo yo pè moun kap di se kap di se la ba radote men nou mèt tou revoke m wi revoke m fè zam nan tounen nan mouda nou se moun pran pèp la met devan nou mal boule mal mal m pap pale tande. Desann cha santi nou an. Pa konnen, m salye tout moun ki nan gwoup la, tout tchoul yo, tout nèg k ap rekòde bagay nou yo pou voye, pou yo pibliye yo, pou voye ba manman a papa yo. Bon m di nou yon bagay, èske ki an n santi nou? N pa santi n wont? Bon m di nou yon bagay, mesye dam wo eta majò nan lapolis yo, wè, Si popilasyon an di nou gen enterè nou nan ensekirite a, n pa gen anyen pou n vin pale la tou non. E pa tann dat, tanzantan gon reyinyon k ap fèt. Chak lè nou detèmine pou nou fon entèvansyon nan vilaj, men kounye a la nou bay Izo ap pale, menm lè se yon pale perèz la fè, se bay blòf li ye. Popilasyon m ap tou di nou se blòf. Misye ap jwe sou sikoloji nou yon fason pou nou kanpe batay la. Bra kale, nou toujou kontinye ladan l. E m ap di nou tou, swè sa, si nou wè pa gon entèvansyon miskle ki fèt, Ok se nèg wo eta majò yo ansanm avèk gouvènman an m tou di sa pase se ou menm ki la ki pou bay lòd ok fè moun rete nan yon cha ap pran bòt san ap pran ap pran sant bòt santi pran chalè ou wè sa m di nou an konnya m gen enpresyon y ap pran presyon nan men moun y ap fè m tande gen de ti reyinyon kèlke moun nou reyini ansanm epi pou n bese popilasyon an gade toujou mobilize mobilize bwa kale l ye. Ok la police la vreman wo eta majò la police la pa vle travay pou nou men m di sa klè nou mèt fout revoke m ok nou mèt fout revoke m mal manje pen a zaboka dayè depi n lage pen a zaboka map manje
pa Si nou jwenn mil polisye Menm jan avèk polisye sa a. Nou rezoud pwoblèm vilaj de Dye a wi. Misye di nan 3 jou sèlman wi. 3 jou yo netwaye vilaj wi. Misye di menm sa m abitye di m di tout moun vilaj de Dye pa genyen inosan ladan l ankò. Tout moun ki te inosan yo sa gen lontan yo kite vilaj paske yo konprann ke lavi yo menase. Tout moun nou wè k anndan an gen nèg ki leve k ap vin defann ò wi se izo k bay moun sa yo manje se konbyen geto k genyen konbyen moun ki leve lavi ap maltrete yo Konbyen moun ki leve k pa deside viv sou kont gang? Sela ve di ke paske moun sa yo y anndan vilaj la se Izo k ba yo manje, jodi a la y ap byen pase ak gang, nou oblije kanpe gade yo, kite nèg sa yo ap teworize popilasyon an, kite kidnaping nan fèt. Sela ve di ke se de moun, si yo leve yo sipòte Izo, se moun lè kidnaping nan fèt yo manje lajan an. Lè Izo ap asasinen polisye, yo bat bravo. Lè yo te pran ti cha a ki te anndan nan moman yo te touye 5 polisye yo anndan, moun sa yo te bat bravo, yo te rele anmwee! Kè yo kontan. Eske gen inosan anndan? Pa genyen. E kisa n ap tann pou nou kraze vilaj de Dye? Non, men tande, yon minis ki di Matisan, Vilaj de Dye, Gran Ravin, zòn sa yo se zòn pèdi, nou panse ke minis sa ap janm bay lòd pou detwi vilaj? Anpil nan moun sa yo, se izo k bòs yo wi si nou pa t konnen. Anpil nèg ki nan Leta, anpil nèg ki nan menm wo kòmandman lapolis elatriye, se yon briganday sa ye wi. E briganday ki la nèt wi, e pa mwen menm ki di l non, polisye a di l, nou ka tande sa. Misye di E izo ka bòs nou men izo pa bòs mwen Guys humm bagay yo anpil M renmen nou anpil nou kontinye abòne Babay tout moun randevou a 10 heures.